Dosye Anel Joseph sitiyasyon li konplike Anel rive nan dènye nivo a ou konn lè yon moun rive nan dènye bout li sa vle di bagay la li pran vrèman yon lòt nivo Anel ou konnen trè byen se youn nan bandi ki fè pale de li anpil ni lèl nan prizon ni lèl pa nan prizon paske se sèl prizonye ki fè videyo pou voye di kilè lap vini e voye di kiyès kap voye chèchel. Se menm Anèl sa a, ou konnen, ki te fè deklarasyon, ki te di, se swen l vin pran, se paske l malad nan pye, men se pa nan prizon l ye. Bon, li tèlman te alèz, e ou konn Anèl te site non anpil gwo zotobre nan peyi Dayiti ki te enplike nan yon seri de bagay pou anpil moun, se sa k koz jounen jodi a Anèl fè gwo vwayaj sa a. Men vwayaj sa a, se pa mwen k ap konfime l pou ou. M pral envite w ou menm pou gade e wè Kòman sa ye? Rete la. Bonjou, bonswa entènèt. Kouman nou ye? Mèsi paske ou kontinye ap sipòte travay sa a. Pa bliye, yon bèl mayo Citadelle konsa, se nan Kesson Store w ap jwenn li. www.kessonstore.com oubyen pase nan youn nan magazen nou yo w ap jwenn bagay. Yon mayo byen senp, byen bèl. Kòman pou yon moun ta fè di ou pa renmen yon mayo konsa? Enposib. Antouka, kesyon Anel, bon men Vito tande, kòman sa ye? Dapre imaj ki t ap sikile, nou an mezi pou nou konfime e enfime ke se ki tiye e lòd li chanje tir avèk lapolis o nivo Lestè. E jodi a gen mache o nivo Lestè e genyen 2 polisye ki te nan espas la ki ap fè kontwòl didantite. Men gen premye polisye a ki reyalize ke gon eleman ki parèt sispèk, epi li pa kanpe, epi dezyèm polisye a wè aksyon an, lè l prale pou ke li fè misye kanpe, paske misye ta abò moto avèk 2 moun, alè l kake, ou konprann, li rale zam li, li gentan tire, e polisye a fè woulo, polisye a stope l, kote ke li blese mòtèlman, 2 lòt moun ki ta avè l lan gen youn ki touche. Men ou konnen se an plen aso ye epi yo gentan kouri, pou le moman lapolis o nivo listè ap chache sa ki blese a. Alò pòt pawòl imaj tout moun ap gade la e on kò san vi oubyen k blese anpil san e chemiz blanch epi ki ta gen nan pye li on on entra pye se se se Yon se. antra pye yon antra pye e kote ke lè misye tout lè misye te enkarserye nan prizon.

Lapolis stope Anel Joseph o nivo Lestèr, un peu plus haut pon pon an, tou prè tribinal Lestèr.
Sa vle di pou n ta pi klè, lapolis fè konnen Anel Joseph ki te sove yè nan prizon, pou lenstan yo stope l, se sa? Li stope.
Lapolis stope.
Li stope mòtèlman.
Mòtèlman.
Trè byen. Mèsi enfiniman pòtpawòl Gary Desrosier. Jwenn nou chak sou de twa telefòn. Pòtpawòl Lapolis Nasyonal Gary Desrosier ak nou. Enspektè divizyonè, bonswa kòman ou ye? Vwa ofisyèl. Vwa ofisyèl, vwa otorize. E, ba nou sak enfòmasyon an.

tiye e lè w di chanje tir avèk la polis ou di go lestè e jodi a gen mache o nivo lestè e genyen 2 polisye ki te nan espas lan ki ap fè kontwòl idantite men gen premye polisye a ki reyalize ke gon eleman k parèt sispèk epi li pa kanpe. Depi dezyèm polisye a wè aksyon an, lè l prale pou ke li fè misye kanpe paske misye ta bò moto avèk 2 moun, alè l kake li menm, li rale zam li, li gentan tire e polisye a fè woulou, polisye a stope l. Kote ke li blese mòtèlman, 2 lòt moun ki te avè l lan gen youn ki touche.

Aprè deklarasyon sa yo, san dout ou menm w ap poze tèt ou yon grenn kesyon. Kòman bagay la se konsa l fè pase? Kesyon sa a, m poko ka reponn li pou ou, men m garanti w n ap chèche tout enfòmasyon pou n asire nou ou jwenn tout detay sou kesyon sa. Malgre, nou konnen ase souvan, lè gwo evenman sa yo pase ou ka fè tout vi w ap chèche ou pa janm jwenn verite a paske, Chak moun pral akize yon moun. Talè w pral wè opozisyon k ap akize gouvènman, ou pral wè gouvènman k ap akize opozisyon, w ap jwenn tou sa. E pa gen anyen pa bò isit ki pa fè politik. Malerezman se konsa peyi a li ye. Men se te previzib ke Anèl pa ta ka viv pou lontan, paske Anèl gen twòp bagay ki nan tèt. Anel gen trop kontak kel genyen, dènye pale Anel te pale, ou sonje se pa de pawol li t di, donk tout bagay sa yo ke misye genyen an vin koz li pa ta ka viv pou lontan, e soti misye a se petèt youn nan pi move desizyon kel ta ka pran, sove kite prizon paske lèl nan prizon an li plis an sekirite, se vre l pa lib menl plis an sekirite li gen plizyè machin blende, gwo kloti ki barel. Pou touye l, li pa fasil. Men lè l deyò a, ou konnen. Li son mango mi, l ap tonbe byen rapid. Bon, m pa konnen si vrèman ou menm ou wè sa k ap pase nan peyi sa a. E nou gen anpil pwoblèm. Apa de pwoblèm sekirite, nou gen pwoblèm nan tout kwen, nan tout kò peyi a. An n swiv kòman kesyon evazyon sa a li te ye si petèt gen imaj ou pa t ko wè. E byen rapid, nou pral fè rezime a. Non sèlman rezime evazyon sa a e konprann tout bon èske Anèl yo di k mouri a se li vre. Nan li menm.
Pase se nan mache a mwen te sitye, mwen te nan biznis mwen. Lè kouri a, plizyè moun ap kouri, ti machann, moun ki vin fè mache ap kouri. E koulye la, m di sa k pase? Nan kè m, m di, a, devan, devan gen kèk bagay, men konsa tou moun konn kouri tou. Gen kou konn fèt san pa gen anyen. Ou konprann? Se sa k fè anpil moun pa t ka gen tan konprann. Men parapò avèk entèlijans mwen, de premye nèg ki pase yo, m gen tan di, a, nèg sa yo pase san sentiwon, pye atè, do tout ini. Gen youn ki gon semizèt sèlman epi gen youn ki kenbe pantalon an konsa m di ah mesye yon movè siy genlè mache genlè prizon an gon bagay ki kanmenm yo di gon pwòch mwen yon dam kap vann bò kote m di kòman fè konnen m di nèg sa m wè pye atè epi nèg yo woz nèg plen bab nèg yo woz ap pase aprè sa bon m pa ka kontwole nèg ki a sapat. ki atè do toute nou. Gen moun ki wè yo mache a?
Telman yo anpil? Non pa gen nèg ki pa gen moun ki pran bal pase gen yon machin nèg yo te tire sou li gen lè ta sanble li te tente m pa konn lè misye ale si gen moun ki te pran bal m panse li te ka gentan pat ka la machin nan. Pa gen lòt moun nan mache a ki viktim? Non non. Men jan ou di ke ou pa ka kontwole a se kòman? M pa konn si gen moun pli ba nan kouri yo si yo viktim. M pa ka kontwole moun kòmsi moun m pa kapab. Ki ta sanble ki ta sanble avèk. Tanzantan kote m ye nan biznis lan m di woy sa fè 4. Sa fè 5, sa fè 10, m rive yon moman mwen vin, li vin depase m, m pa ka, m pa ka konte efektif la pase yo vrèman anpil, vrèman anpil, anpil nèg, m di w li nan 30, 30 a 45 minit bandi, bandi ap kouri, ap kouri dèyè yo. E gen nan nèg yo k pa menm kouri, nèg yo mache tou dousman, ou konprann, pran mayo, sandal, non, sa k gen zam yo, premye gwoup yo pa t gen zam menm. Manch yo te gen manch kout. Men se prèske nan dènye nèg yo. M mande kòman sa se fè paske nèg ki premye ale yo, yo pa t gen manch. Men prèske se dènye nèg yo k gen manch nan men yo. Ou konprann? Dènye nèg yo k gen manch nan men yo. Menm nèg ki di bay mayo a, kounye a m di a m pa ka ba ou l si mwen di w tou teni monchè. Lapolis ap di kòman m fè tou teni. M gentan konprann sa k ap fèt la. M di m pa ka ba ou l. Misye di bay marom tou epi lèm gade la m wè misye gon manch kout la epi konnya menm tap fè tantativ poum te bay misye chemiz la menm te gentan pase yon kadna nan gerit la epi m di lèm wè may ouvri bagay la epi m konn koman bay la ye misye ap bat li gentan sove e nèg la gen zam sou li epi m tou retire mayo a vre m bali non m pa wè m pa konn si gen polisye an sivil men pou non nèg yo tire yo tire se sou yon machin.

Yo! Ou pran bal menm? Hein? Yo enben, si wap jete w, jete w menm, sak pase w la menm? Hein? Koman? Ou pa konn kote pou fè? Nèg ki kote ou ye? Nèg ki bò ou ye baz? Sen Michel?
Telespektatè Radyo Televizyon Karayib yo, bonjou, bonswa yon lòt fwa e byenvini nan dènye ribrik 22 Live nou jodi a, piske m panse la a se dènye a.

Liye distans lekòl lan avèk prizon sivil la. Se di ke prizon sivil la se vwazinaj avèk lekòl Notre Dame du Rosaire. Jan n ap gade l lan la a, sa se prizon sivil lan ki la a. E mi sa a, ki gen Chato do an se pratikman se miray Ecole Notre Dame du Rosaire ki nan Kwadèboukè. Sa vle di ke se 2 espas ki nan vwazinaj, depi ou travèse yon mi ou tonbe travèse se janbe mi prizon sivil la e tonbe nan lakou Notre Dame du Rosaire la. Jan n ap gade la a, se lekòl sa a ki te abrite plizyè nan bandi sa yo ki te sove. kite prizon sivil lan e ke yo repran mete yo reenkasere yo mete yo nan prizon an. Dezyèm rantre simityè a e la se rad prizonye, a e rad prizonye. Bay rad prizonye. Fòk nou konnen ke la son mache, e lè nèg yo tonbe nan mache a la a, pa gen lòt bagay, y ap jwenn rad pou yo met sou yo. Sa e rad prizonye toujou. Rad prizonye. Rad prizonye. Prizonye ki, prizonye yo ki pran lari, yo lage pye yo, epi bon la jiskaprezan, men rad prizonye. Sa se rad prizonye. Toujou nap swiv, sa se rad prizonye, tout rad nou wè ki ble yo, se rad prizonye yo ye, sa se prizonye ki dezabiye yo, ni woz yo tou, jòn abriko yo, woz, tout woz, jòn abriko, sa se moun, wouj, ble yo ki atè a la, se moun, machann zòn nan ki ap ban nou detay, sa se rad prizonye toujou, bon m te rete sou ble yo. Piske se ble m te wè, men sa vle di ke prizonye yo tonbe nan mache a. E lè prizonye yo tonbe nan mache a, gen machann pèpè la, prizonye te dezabiye, mete pèpè. E jan frè a konn di, machann pèpè ranmase pèpè, lapli pral tonbe, enben prizonye yo menm, yo mete pèpè sou yo. Prizonye yo mete pèpè sou yo pou yo lage pye yo. Men se konsa sa ye nan nivo prizon kwadèboukè ki sibi de yon tantativ devazyon jodi an. Eske m pa gen rezon lè m te di talè a ke se yon tantativ pou mwen ki reyisi? Men rad prizonye toujou. Men rad prizonye. Rad prizonye. Men rad prizonye tout dèyè bourèt la a. Men rad prizonye. Eske gen moun ki mouri nan simityè a? Bon simityè a anpil la Moise. M wè pantalon prizonye. Sa l di la se de nèg ki sove. Pantalon sa n ap swiv la se pantalon prizonye. Pantalon prizonye sa vle di se 2 nèg ki rapidman dezabiye yo. Sa ye la. Bon, èske sa son pantalon? Sa son chemiz. Sa son dezyèm pantalon. Sa pa sanble yon pantalon. Sa sanble yon mayo. Sa son mayo. Mayo a make one love. Ok, mayo sa make one love se yon prizonye ki yo ta sanble dezabiye l nan simityè a. E misye lage pye l, misye lage pye l, li dezabiye l rapidman e li lage pye l. Eske li pridan Moise? Eske li pridan? Jiske la a si lapolis poko siyone simityè a, m panse ke li pa pridan. Fòk mwen di nou sa e telespektatè 22 live yo, li pa prudan pou nou avantire nou, nou menm nan simityè a, san fòs de lòd yo. M'panse ke n'ap konprann mwen, li pa prudan ditou, li pa prudan ditou pou nou avantire nou, pou nou rantre nan simityè a san fòs de lòd pa akonpanye nou, puiske yon espas konsa, se yon espas ki vrèman danjre. Nap konprann mwen, li vrèman danjre. M ka rete nan perimèt lan la a. M ka di nou ke la a m pa wè, m pa wè kadav. M pa wè kadav. Nou ka remake sèlman douy lapolis. Nou wè douy, nou wè po katouch, sa yo rele po bal yo, jan nap gade a. Nou wè mak san nan antre a, men sa se douy. Sa se douy, sa e douy. La polis sa e douy. Sa se douy ankò. Eske gen moun ki mouri nan simityè eske gen prizonye ki mouri e nan sa ki tap eseye pran la fuit yo e ke nou pa konnen nou pa ka di wi ou non men sèlman nou remake sa son lòt shòt ankò sa son dezyèm Sa son dezyèm chòt ki la a. Ou di mwen son dezyèm mayo. Jan n ap gade a. Se rad prizonye yo. Gen anpil. Sanble gen plizyè. Pou nou pa di anpil. Sanble gen plizyè prizonye. Ki pase pa simityè. Dago nan kwadèboukè. Pou pran la fuit. Avèk e tantativ devazyon sa. Yon tantativ nou ka di ki reyisi. Reyisi kòman puiske lè tantativ lan pa reyisi se lè prizonye yo pa kite espas la. Prizonye yo te gentan kite espas la, yo pran lari, yo travèse mi, yo tonbe nan lekòl Notre Dame du Rosaire, yo tonbe nan lari, yo pran lari pou yo, sa k gentan pran moto, sa k ap. kouri nan lari e ke yo stope yo, lapolis stope yo kanmenm, men se yon tantativ nou ka di ki reyisi. Kote e lòt detni e ki plizoumwen enpòtan ke nou konnen, ke nou pa bezwen site non, èske yo toujou enkasere, yo toujou nan prizon Kwadèboukè, nou pa konnen. Men e an se ki a trè avèk tantativ devazyon an ke nap pale la, pou nou se yon tantativ devazyon ki reyisi, puiske prizonye yo menm, Yo rive pran lafuit e la yo mete pagay, yo vrèman mete pagay nan Kwadèboukè, vire Kwadèboukè tèt anba pou jodi jedi 25 fevriye 2021 an. Nou toujou nan simityè Dago nan Kwadèboukè, nou pa vle penetre espas simityè an nan tonm paske nou konnen yon nèg k ap sove E si l se nèg Kwadèboukè, li ka antre nan yon tonm vid. E li ka antre nan nenpòt fòs ki pa fèmen. Nou menm nou pa lapolis, nou penetre kanmenm espas lan, men deyò, nou pa ka rantre twòp nan espas lan. E nou la n ap pèmèt ke ou menm ou viv kòman sa ye, live, avèk 22 live sou Televizyon Karayib. E. Toujou nan kad tantativ devazyon sa a, nou vire, fè yon vire la nan simityè a. Nou pa remake kadav. Sinon, la a nou jwenn, nou wè 2 grenn tenis, 2 grenn sandal. Paske se lafuit nèg yo ap pran, nan kouri. Nèg ap dezabiye yo, nèg ap retire bagay nan pye yo. Sa se, sa e sandal n ap gade la a. Sa e tenis. Sanble se nèg yo ki nan dezabiye yo la, nèg ap retire bagay nan pye yo, nèg retire rad sou yo, nèg ap jete yo, ebyen nou konprann sitiyasyon an, yon sitiyasyon ki te pou nou wè san, nou wè san la a, la nou vin soti
Imaj sa yo san dout se imaj ke w te gentan wè, evazyon, kòman l planifye. Men gen anpil bagay k ap pale, gen anpil lòt bagay k ap vini toujou sou kesyon evazyon sa a, gen yon pakèt moun k ap pale. Men pa bliye, gen yon diferans lè moun ap analize ak lè moun ap bay yon enfòmasyon. Se sèlman moun ki konsène a ki ta ka temwanye de sa k ap fèt la. Tout lòt moun yo menm, y ap analize. Men pa bliye analiz yo, yo gen ladan yo tou anpil. pil kontak anpil lòt enfòmasyon ki vin konfime tout bagay yo tout bon vre. Antouka, pou le moman, nou rete ak tout rezèv nou sou dosye Anèl sa a, nenpòt aktyalizasyon k gen n ap pote pou ou, men jiskaprezan, pa rapò ak imaj ak enfòmasyon ke n genyen, nou ka di w ke mesye a li mouri a 99 pwen 99 pousan. Ann swiv, n ap kenbe w enfòme. M renmen w anpil.
Menm si yo pa ka banm telefòn 2 fwa nan semèn, y ap mwen yon fwa kanmenm pou m rele moun lakay mwen pou m di ok m bezwen dlo, m bezwen manje, pak mwen fini, sawon m fini. Bon si tankou nou pa nou pa fè premye jan wè sou sa nan kisa nou fini? Nou plis mete move lide nan tèt moun nan, maji mwen menm. M demoutre pa gen prizon tou pou nou di sa. M pase nan 5 segond m pre lakou a. Ebyen nan 5 segond m moute anlè. Nou ka jwenn twa pano solè yo. Ok. Pase a mpa kontinye kraze pano solè yo. Mte di se mwen kap nan plis pwoblèm toujou. Se mwen kap nan fè nwa. Pase ou pa kap mete moun nan prizon wap banm move tretman. Mka ese konn telefòn ilegal. Sa wap fè. Ou fin pran yon telefòn nan. Se tout fason pou fè foure nan prizon. Ou ka ese konn bay ilegal. Pran swen nou jan pou ta pran swen nou. Se apre nou jwenn telefòn nan. Pou twòp make nou nan stil. Pou lè ou vin mete tout move lide yo nan tèt mwen. Premye m nan prizon tout sam te sal ta sipoze ye e sal ye toujou ye m di nèg lan tèlman ap fè tèl jan epi l fèl pa gen okin nipòt je map soti ki je pou m te di ankò pa gen okin nipòt je map soti je map soti a e je moun pa ta janm panse map soti lè sa yap sezi yap di oh gade yon nèg yo di chimè gang si se lòt bò e sa m konnen yo pral di ou wè moun ki pi mal la e li k pale w mal an Ayiti moun ki pa ka manje anyen menm.